E pou nou pòt pawòl pou li, se yon gran privilèj. Paske anpil lè fwa li pi fasil pou lòm santi yo gran lè fizikman yo gen yon wa devan yo oubyen yo gen yon prezidan devan yo, yo bay tout respè, tout onè avèk li paske l prezan devan yo. Men pafwa nou bliye kòman pou nou gen reverans, kòman pou nou gen respè pou Bondye n ap sèvi an paske nou pa wè li. Pou nou kapab antame mesaj nou pou jodi an, n ap mande nou kapab mete nou debou silvouplè pou nou li pòsyon ke nou jwenn nan Jan 5, vèsè premye avèk 15. Nou ka li l ansanm, paske nou pa vle pèsòn dòmi nan moman sa la. Apre sila, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem.

Setanm san Ala e anonsa o Jwif ke sete Jezi ki l ave geri. Nou di mèsi avèk tout moun ki te li pòsyon sa a. Nou mande aske Sentespri Bondye kapab ilimine pòsyon de Lekriti ke nou genyen pou nou pale de li.

Pisin sa a la depi nan tan Neyemi, e pisin sa a, nan moman ke pisin sa a te fèt lan, nou kapab imajine lè ou fèk gen yon konstriksyon ki fèk fèt, epi ou gen yon pisin, pisin sa a, dlo sa a kote ou fè l la, li gen yon dlo ki. Christo, nou ka di Kristal, pou jan dlo sa klè. Men poutan, apre yon sèten tan, pisin sa te vin rive vin kòmanse pa gen dlo, e dlo sa ki te nan pisin sa te vin kòmanse, nou te kapab di stagnen, yon fason nou te kapab di dlo sa kòmanse yon dlo ki gate, yon dlo ki kapab fè moun malad. E ou ka imajine ki kondisyon pisin sa a te vin devni. Men, Labib fè w konnen bò pisin sa a te genyen yon pakèt moun ki vini, ki kouche bò pisin nan. Gen sa ki bwate, gen sa ki avèg, gen sa ki kouche ki pa kapab leve e nou nou jwenn gen anpil malad ki kouche, nou te kapab fè alizyon avèk 2019 lè koronavaris te fè kòmanse, kote lè moun te kòmanse malad, moun t ap mouri, lè ou rive nan emèjennsi woum, ou jwenn pa gen kote pou mete moun, nou kapab imajine kondisyon Moun sa yo ki te malad ki kouche bò pisin sa eh yo tap tann yon bagay kisa yo tap tann yo tap tann gerizon tout nèt la te la pou yon sèl koz yo te la pou gerizon eh pandan pandan tan sa nou pa konnen konbyen fwa anj lan li ajite dlo sa Konbyen fwa li fè mouvman yo fèt, men sa ki enpòtan Labib fè non konnen chak fwa dlo a ajite, moun sa ki gentan lage kò l nan dlo le premye a, moun sa ki sa ki rive? Li jwenn gerizon, kikanswa maladi moun nan te genyen, maladi sa a li geri. Tout maladi ki te kapab parèt enposib pou lòm, Tout maladi ki te ka parèt pa gen espwa ankò, tout maladi ki te ka pa parèt kote yo panse pa gen espwa, epi moun sa a plis ke li gen tan vole nan an premye nan dlo a, moun sa a li jwenn gerizon. E n ap ankouraje w pou sijè mesaj nou, nenpòt moun ki chita bò kote w, Ki pre avèk ou, w ap di moun nan jou delivrans ou a rive. Nou pa bzwen pè pou nou di jou delivrans ou a rive. E nou ka pa panse avèk malad sa yo ki kouche ki kouche bò dlo sa a epi k ap tann yon delivrans, k ap tann K ap tann yon delivrans, k ap tann repo pou nanm yo, paske nou kapab imajine, lè toutfwa ou malad, kikanswa sa ou te posede, swa yon bèl madanm oubyen yon bo gason kòm mari, oubyen yon Bank ekan w ki plen lajan. Gen de maladi ou kapab genyen depi w vin kòmanse afebli, ou vin kòmanse pa gen espwa ankò, tout bagay sa yo, yo pa gen valè ankò, paske yon sèl bagay w ap panse, w ap panse èske gen chans pou ou pou w revini nan kondisyon w ye a. E nou kapab imajine nan moman sa a, moun sa yo ki te kouche, ki te malad depi konbyen tan, Nou kapab imajine ki vid yo te gen anndan yo. Nou te kapab imajine ki doulè yo te kapab konfwonte nan moman yo t ap yo yo yo te pase bò pisin nan an pou yo chita pou yo tann pou yo tann pisin sa a ajite. Kesyon nou vle poze nonm sa a ki te kouche depi trannswitan an bò pisin sa a M ap mande ki fason li te rive bò pisin nan, kiyès ki te lage l bò pisin nan? Epi moun sa ki te lage l bò pisin nan, èske moun sa pa ta ka gen pasyans ase pou l ta rete bò kote l lè dlo a ajite pou l ta rale l lage l nan dlo a? Men transuitan ou kapab imajine w. Kounye a non an 2023, Nou kapab pran 38 an de 1985 a jodi, yon nonm kouche bò yon pisin, l ap tann, l ap tann delivrans, e nou kapab imajine, gen anpil moun ki kapab gen maladi, maladi moun nan gendwa pa pwofon, maladi moun nan gendwa pa anpil, Men, si moun nan ka gentan vole an premye nan dlo a, sa vle di moun ki vole an premye nan dlo a gen dwa se pa li menm kondisyon n pi mal pase tout lòt moun yo. Men pliske se li menm ki pi ajil nan moman an, li gentan vole nan dlo a anvan tout moun. Nou kapab imajine nou kòman nonm sa a li santi li apre 38 an an kouche bò yon dlo. Kote li pèdi espwa, kote li pa gen, li vin rive yon moman kote li di li pa gen moun. Ou kapab imajine w, ou kouche nan pami yon bann moun, tout moun sa yo bò kote w, epi repons ou, ou pa gen moun. Paske si l te gen moun, lè dlo a ajite, t ap gen yon moun ki ede l pou l rive nan dlo a. Nou kapab imajine nou gen anpil kondisyon. swa nan lavi familyal oubyen nan lavi zanmi nou, nou kapab imajine gen de pozisyon nou kapab rive. Epi nou te gen yon bon zanmi, swa a lekòl, nou te pase tan nou ansanm, nou t ap etidye ansanm, nou t ap fè devwa ansanm, nou t ap manje yon pen ansanm. Kounye a ou vin rive nan yon pozisyon kote Bondye lonje men ba ou, men zanmi sa ou pa janm rive panse avèk li. Zanmi sa ou pa janm rive ta di ou kwè m pa ta fè yon bagay pou zanmi sa. E zanmi an kapab pale menm jan avèk nonm sa ki kouche pandan 38 an li pat jwenn okenn moun ki lonje men ba li. E li te rive kote. Li telman te malad. 38 ans ou kapab imajinew kote moun sa kouche dol gendwa fè maling. Rad ki sou li a kapab chire paske li pa gen okenn moun ki pou ede li. Non kapab imajine non. 38 ans pa 38 jou. E non kapab imajine non ki pasyans nonm sa genyen Li pa tou Li pa tou Di Bondye fini avèk mwen kote m ye a paske m pa ka sipòte ankò Men li t ap tann dlo a ajite Li t ap gade dlo a tout tan Li t ap gade lòt moun ki vole nan dlo sa ki soti an ki soti vivan e li menm li kouche bò dlo a li pa ka deplase M pa konnen kòman nou si Jezi ta vini nan moman sa Li ta vini, l ta al legliz, vini legliz la nan moman sa a. Plis ke legliz la ta yon figi an Betesda, èske li pa t ap vin jwenn yon bann maladi nan tanp lan nan moman sa a? Kote chak jou nou leve n al travay, nou pase sis jou n ap travay, epi chak jou dimanch lan nou aparèye, nou tout abiye byen fre, Nou vini legliz e lè w ap gade karaktè legliz prezante, bèl rad nou mete, kòman figi nou byen makiye, nou ta panse pa gen okenn pwoblèm legliz. Men, èske lè Jezi ta vini nan moman sa a, li ta wè nou? Èske l pa t ap jwenn nou menm jan avèk moun malad sa yo bò pisin nan? E nou pa pale de yon maladi fizik, men n ap pale w de maladi espirityèl. E pafwa nou vini, nou chante, nou adore, nou bay Bondye glwa, nou li Labib, nou preche, nou fè tout kalite bagay. Men apre kwa, lè nou lendi maten lè nou tounen nan mond lan ankò, èske nou ka fè diferans antre moun sa yo ki nan tenèb E nou menm ki nan limyè? E si ta gen yon moun ki nan moman sa a ki ta viv yon vi kote espirityèlman ou ta tankou yon moun ki mouri, ou ta tankou nonm sa a ki kouche bò pisin an, ki bezwen moun lonje lamen ba yo, si kondisyon nou ta konsa, Eske nou pa ta bezwen dlo a ajite pou nou le premye vole nan dlo sa pou nou soti vivan? Paske yonn nan bagay nou kapab remake, pito kò sa a ou ta pèdi li, men ou pa pèdi, ou pa pèdi nanm ou. Paske nanm ou gen anpil enpòtans devan Bondye. Anpil lè fwa, Ah nou tèlman jwe nan levanjil la nou tèlman an ap pratike move zèv epi chak dimanch nou vini nou di nou vin bay Bondye glwa e nou kapab imajine nap pran yon egzanp si ou ta genyen yon moun ki vin vizitew kote moun sa a ou ta bay moun sa a anpil enpòtans kijan de vè ou prale ou pral pran nan pantyè ou pou sèvi moun sa a dlo a. E se menm jan an tou, si ou pa ta prale sèvi moun nan nan yon objè ki dezonè, konsa tou, si w ap sèvi Bondye, li di kò ou se tanp Lesentespri, ou ta dwe trete kò ou menm jan avèk yon vè ki pwòp. Kote chak jou ou ta ou ta avanse vers la sanctification, afin que lè Jésus, si Jésus ta vini maten an, li ta prezante nan tanp lan maten an, li pa ta jwenn nou menm jan avèk nonm sa ki te kouche depi 38 an, ki malad, ki bezwen yon moun lonje men ba li, epi l pa jwenn. E nou kapab remake, ah, ah, ensansiblite. de la part de moun sa yo aprè tan de tan dane nonm sa fè kouche bò piscine nan li pat janm jwenn moun okenn moun fè oken okenn ka de li men poutan nou pral reyalize lè li vin rankontre avèk Jezi kote nou prale nou pral wè lè Jezi kòmanse kominike avèk nonm sa li mandel Èske ou pa ta bezwen geri? Imajine w, apre 38 an, ou fè kouche ban w dlo, epi ou ta gen yon kesyon konsa ki poze w, Èske ou pa ta renmen geri? Ki repons ou t ap genyen pou w bay si w pa konnen ki moun ki poze w kesyon an? Oubyen w pat gen respè pou moun ki poze w kesyon an? Ou tap di ou pa konn depi kilè m kouche la? Ki jan de kesyon ou poze m la? Se konsa w ta pral reponn paske aprè 38 an, ou tap vin tankou on moun ki vin en non sèlman ou pèdi pasyans, ou vin gen on figi ki en an chimè, kote Akariat menm jan Landy an, Kote ou tap rive reponn mal. Men nou wè nonm sa a li te di Senyè m vle m vle geri. Eske nou menm nou pa ta santi kèk fwa nou bezwen geri tou spirityèlman. Pafwa kondisyon nou tèlman deplorab. Pafwa, nou priye se vre, nou jene se vre, nou adore se vre, men ki kote adorasyon an rive l pa rive okenn kote, ki kote priyè a rive l pa rive okenn kote, paske jan Bondye bezwen nou an, li pa jwenn nou konsa. Pafwa l ap frape kè nou Li di, M deyò a m ap frape. Sinon ouvri pou mwen m ap antre, m ap vin soupe avèk nou, m ap manje avèk nou. Men kè nou pa bay okenn a aksè avèk Senyè a pou l antre ladan. Epoutan, nou pami malad yo, E non pa rekonèt ke non malad. E si non te konnen non non te malad, non tap di wi Senyè m bezwen geri. Epi lèl fin geri li tap di w ale pi gwo peche ankò. E yonn non bagay non ta dwe sonje konsènan konsènan gerizon ke nonm sa a li resevwa nan men Jezi, lè Jezi poze nonm nan kesyon, olye ke pou nonm nan ta reponn Jezi l ta di li vle geri, men li prefere ap fè literati, paske li kòmanse ap di, M la depi konbyen tan bò pisin nan? M pa gen pèsòn. Chak fwa pisin lan fè sa li ajite, m pa jwenn pyès moun ki pou lage m nan dlo a. Epi, se pa t kesyon sa a Jezi te poze avèk nonm nan. Li te mande nonm nan, Èske ou vle geri? E pafwa, Bondye ap poze nou kesyon sa a, ap frape pòt nou, ap poze nou kesyon, Èske nou vle geri? Olye ke ah nou ta di wi nou bezwen geri wi ah se vwazen an ki fè kèm pa kontan oubyen se vwazen an ki fè fèm toujou irite se vwazen an ki fèm toujou pa mache mal devanw olye ke pou nou ta rive yon lè pou nou ta di wi wi segnè m bezwen geri e ou wè nonm sa aprè ke li te fin rankontre avèk Jezi li pat menm moun nan ankò E kèk fwa nou chante, nou di, Moun ou te konnen m te ye yè a, mwen pa menm moun nan ankò paske m rankontre avèk Jezi. E si ou pa kapab di sa, sèseke ou pa ko rankontre avèk Senyè a tout bon vre. Paske fò w genyen otrefwa e fò w genyen Mete dan. Otrefwa ki jan w te ye? E si nou ta gade nan 1 1 Pyè 2 vèsè 5, n ap wè kote nan 1 Pyè 2 vèsè 5 li di konsa, nou kapab mande pou Junior mete l sou ekran pou nou, li di konsa, E vou menm?

Otrefwa, kikiki, kòman Bondye te konsidere nou otrefwa? Li te konsidere nou kòm yon moun k ap mache dan dan lè tenèb, li te konsidere nou kòm moun ki egare, li te konsidere nou kòm moun ki pa t gen bon sans, li te konsidere nou kòm moun ki te pèdi. Men, mentenan, lè nou vin rankontre avèk Jezi, ki sa L vin fè de nou? Li vin fè nou, Li transfòme nou, e Li vin mete nou toutantye. Li vin fè nou moun nou te ye a. Nou pa menm moun nan ankò. Ayè, li te ok si yon moun te pile pye ou. Pou te pile pye moun nan tou. Si moun nan te di w yon pawòl ki pa t fè kè w kontan, epi w t ap chèche yon pawòl ki pi boule pou te bay moun nan. Tout sa yo se maladi yo ye wi. Si moun nan ta gade w avèk yon zye ou pa renmen nan avèk zye moun nan gade w la, ou tou prèt pou w ba l yon move repons. Men, lè w vin rankontre avèk Jezi tout bon vre, Menm jan nonm sa ki te kouche bò pisin nan pat ki pat gen okenn moun ki te fè ka de li kounya lè w vin rankontre avèk Jezi kounya ou pa menm moun nan ankò moun yo te konnen yè a ou pa menm moun nan ankò paske lavi w transfòme sa ki te konn fè w fache lontan kounya li fè w souri lè moun di w li paske lavi Jezi li manifeste nan ou menm e li rele non pou non vini Yon imitatè pou nou swiv tras li, paske li menm jan li menm li renmen nou, nou menm kisa nou bezwen fè? Nou bezwen renmen pwochen nou menm jan avèk li. Sa vle di nap mache nan tras li. Sa vle di nap fè zèv li konn fè. E yonn nan bagay nou kapab remake, se pa sèlman gerizon Jezi te konn fè. Lè toutfwa l rankontre avèk yon moun, swa moun nan grangou, li ba li manje. Si moun nan dekouraje, li ankouraje moun nan, li mete l nan bon chemen. E kounye a li rele nou pou nou fè menm bagay. Li di nou si n ap sèvi l toutbonvre, tout zèv nou konnen li te konn fè yo, nou bezwen pratike yo. E premye bagay li mande pou nou fè, li mande pou nou renmen Bondye avèk tout kè nou epi pou nou renmen pwochen nou menm jan avèk nou menm jan avèk tèt nou. E chak fwa nou gen kapasite pou nou fè sa, se kòmsi nou te gen yon maladi ki vin rejenere. Se kòmsi ou te gen yon maladi Maladi a jwenn yon medikaman ki transfòme w, ki vin fè w yon lòt moun. Paske nou sonje, nou sonje Apot Pòl, nou sonje lè l te Sol, tout zèv li te konn fè yo, se te zèv moun malad, se pa vre? Men l pa t janm reyalize sa. Men lè Bondye vin transfòme l, vin fè l vin Pòl, Kounye an, tout zèv sa yo, li kite yo dèyè, kounye a li vin moun k ap travay pou Bondye. E nou kapab wè nonm sa a ki te kouche bò bò pisin nan, apre ke misye, Jezi te vin di misye konsa pou l pran nat li epi pou l leve kanpe. E nou jwenn li te fè sa, lè l rive nan tanp lan, ki kesyon yo t ap poze li, Kiyès ki ba ou dwa pou mache avèk nat ou anba bwa ou nan nan jou Saba a? E nou kapab remake, yo pa t janm wè tout trantsuitan l te fè kouche bò pisin nan, pa gen moun ki te wè l. Men kounye a, kon Jezi fè l leve kanpe avèk nat li a, kounye a tout moun kanpe kont li, e nou kapab. Remake nan sosyete nap viv lan, nap viv nan menm fason sa jodia avèk moun sa yo ki tap kesyone Jezi su le saba. E nou kapab remake gen de pafwa, gen de siytiyasyon wap travèse, pa gen moun ki konnenw. E m sonje m tap pran yon egzanp, m te di konsa, lè afèw pa bon, Menm si ou te yon nèg ki te pi chèlbè pase tout moun ki egziste, pa gen moun ki wè w. Men, lè sitiyasyon kòmanse chanje, zo yo kòmanse kouvri avèk vyann. Kounye a, mach la pa janm chanje. Mach la toujou menm mach lan. Kounye a, lè yo wè w, y ap di, 'Sa nèg sa a genyen? Ki enteresan nèg sa a fè la? Èn ou kapab rekonèt lè ou t ap mache san Jezi? Son zosman ou te ye. Ou pat gen okenn valè. Ou pat gen okenn dwa de site. Pat gen moun te rekonèt ou. Kondisyon w se te kondisyon pa w. Men kounya lè Bondye vin chanje lavi w, ou pral jwenn anpil moun ki kòmanse ap kesyone jan de vi w genyen e anpil ladan yo ap vin kòmanse pa rayi w. Paske ou gon benediksyon ke yo pa gen. Ehh map di nou sa frères et sœurs la bib li ekri li pa ekri san rezon pou nou menm ki aksepte Jezi kòm sovè nou chak jou nou ta dwe ap avanse chak jou nou ta dwe ap vini pi bon moun. Epa nou menm non ki pou di se bon moun nou ye. Se pwochen nou ki pwòch nou, ki tou pre avèk nou, se yo menm ki pou santi chanjman an, se yo menm ki pou di, monchè Ti Jak, moun ou te ye a ou pa moun sa ankò non. M sonje Ti Jak lontan lè m te pale avè w, ou t ap prepare pou te goumen avè m. Men kounye a m di w bagay ki pa fè kè w kontan, Se lame ou banm se ri ou ri paske ou vin yon lòt moun e si w wè ou wè ou toujou ap viv nan menm kondisyon w t ap viv la pandan w te nan lemond lan ou wè tout move dezi w te genyen yo ou wè ou antre anndan legliz la avè yo se pou w konsidere tèt ou menm jan avèk nonm sa ki te kouche 38 an bò pisin an ki pa t janm tann dlo a ajite ki pa t janm gen chans pou l tonbe ladan. E pafwa fò nou mande Bondye direksyon afen ke pou nou pa tonbe nan move pwoblèm. E nou lè nou gade nan nan Kolosyen 2 vèsè 15 avèk 16, nan Kolosyen 2 vèsè 15 avèk 16, frè Junior mete l sou ekran pou nou,

Nou sonje pèp la tap kriye krisifye le, krisifye le, krisifye le. Kisa yo te panse? Yo te panse batay la pèdi se pa vre? Men yo pat reyalize kwa a se te yon viktwa l te ye. E l se yon viktwa pou nou menm ki malad jodi a. E chak fwa nou panse avèk kwa sa, nou wè san Jezi Non tankou menm jan avèk nonm sa a ki te rankontre avèk Jezi, e Jezi te transfòme lavi l, e l te ranmase nat li. Li pa t li pa t kouche sou nat lan ankò. Kounye a, l t ap mache, li t ap bay Bondye glwa. E se konsa sa rive pou nou. Lè w rive nan vèsè 16 lan, se la nou bezwen rive. Li di ke pèsòn donk ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ou des sabbats. Kiyès ki mèt saba? Jésus est le maître du sabbat. E nou kapab remake ke kote li di ki pèsonn dog ne vous juge au sujet du manger ou du boire paske nou sonje te gen yon moman Jezi t ap mache avèk disip yo e disip yo ki sa ki rive disip yo t ap manje avèk men yo avèk men yo sal avèk men yo san lave e pliske yo pa t yo pa t lave men yo E kisa nou nou nou nou wè ki te rive menm moun sa yo, yo te tonbe ap kritike ap kritike disip yo paske yo tap manje avèk men yo san lave. E li li fè nou konnen Se pa sa ki antre andan ou andan w ki souye w. Manje ou manje a, li fèt pou vant ou, dlo a ou bwè a, li fèt pou vant ou, men li dou konsa ki sa ki souye w? Se sa ki ap soti nan kè w. Paske kè a li menm se li menm ki fè manifestasyon Tout sa ou wè ou wè moun nan prezante nan imaj an deyò a se k manifestasyon kè a l ye. Se sa k fè kè a li menm, tout sa ki anndan li, yo kapab wè l pa rapò de fason ou ou kondui tèt ou, fason w ap mache, fason ou pale, Ki jan de kominikasyon ou genyen? Tout bagay sa yo se ekspresyon ki soti nan kè w. So si kè w pa pwòp, ou p ap janm gen anyen ki pwòp ki soti ki soti nan bouch lan. Men si kè a pwòp, lò lè tout fwa ou pale, pliske se manifestasyon kè a ki soti deyò, Sa kap soti nan bouch ou an la pou benediksyon pou chak moun ki ki tande ou epi yap anvi tande lè w pale. E nou ta swete chak moun ki nan moman sa kap koute mesaj sa yo ta panse avèk nonm sa ki te kouche 38 an sa ki tap tann dlo sa ajite. E nou wè menm jou saba sa a nèg yo te ouvri diskisyon avèk Jezi an Li te poze kesyon avèk yo, li te di konsa, Moyiz, li bay, li bay lalwa pou sikonsizyon. Lè nou gen pou nou fè sikonsizyon, nou fè l nan jou saba a, si li nesesè. Kòman fè li menm pou l pa ka fè byen oubyen pou l pa ka fè gerizon nan jou saba a? Eli kontinye poze yo kesyon, li di, Bann ipokrit! Si nou ta genyen yon àn oubyen yon bèf ki tonbe nan dlo oubyen nan yon pui kèlkonk nan menm jou saba sa a, èske nou pap retire l deyò pou nou sove li? Eli di, Brebi yo oubyen bèf yo, yo pa genyen plis enpòtans ke yon moun. Se sa k fè nou ta dwe konnen chak fè nou gen nou gen pou nou fè byen plis ke se byen n ap fè, pou nou pa panse avèk ki lè nou fè byen an paske tout tan li nesesè se pou nou fè li. E nou kapab remake ke jou sa a te parèt tankou yon jou delivrans pou nonm sa a paske nou pa konnen konbyen soufri l t ap soufri Kote l te ye a. Li tèlman soufri, li vin tankou avèk yon poul ki mare nan yon pye tab. Yo di konsa, lè w mare yon poul, poul la, apre yon nonb de tan, li mare pou anpil tan, menm kant lè ou te retire kòd la nan pye l, li toujou kanpe menm kote a, paske li toujou ap imajine kòd la toujou nan pye l. Paske li pa konnen lib vrèman vre. Anpil lè fwa, nou konn aji nan menm fason an. Nou konn tèlman an esklav Satan pou lontan, Bondye delivre nou, nou pa reyalize ke nou delivre, men nou toujou rete nan menm kòd la. E kisa nou kapab konsidere kòm kòd? A Nan 2 Korentyen 5, vèsè 17, li di, Si kèlken èt an Kris, il èt yn nouvèl kreyati, lè choz ansyèn so pase. An nou rete avèk lè choz ansyèn so pase. Lè choz ansyèn so pase tipifye avèk kòd sa n ap pale a. Si tout fwa kounye a apre ke ou fin di w aksepte Jezi kòm Sovè ou, pawòl bagay ipokrit lan Ou toujou ap nouril ou toujou ap bal manje. Adiltè ou toujou ap bal manje. Fonikasyon ou toujou ap bal manje. Yo di konsa sa ou nouri pi plis lan se li menm kap grandi. Si tout fwa se bagay chanèl yo ou bay manje kisa ki rive se bagay chanèl yo kap grandi nan ou menm. Konsa tou si ou bay espri ki nan ou menm nan manje. Onore chak jou pa lapawòl ou li Labib chak jou, w ap vin tankou yon pye bwa ki plante bò yon kouran dlo k ap bay fwi nan chak sezon. Sonon ta dwe konnen nonm sa a apre ke li vin rankontre avèk Jezi, li ranmase nat li, li pa nan mande ankò paske lavi l chanje. Li pa bezwen moun pran men l paske lavi l chanje. Li pa bezwen moun lonje manje ba li paske lavi l chanje. E l ta dwe konsa pou nou tou lè nou rankontre avèk Jezi. Nou ta dwe gen yon transfòmasyon konplèt ki fèt nan lavi nou kote pou nou ta vin soti de 38 an kouche bò pisin nan epi nou di Jezi non m vle geri epi kite gerizon Bondye a fè chemen nan nou menm